Bonjou, bonswa zanmi entènot se avèk anpil plezi, anpil kontantman nou rejwenn ou pou nou kapab pataje videyo sa avèk ou. Si w deja abone, mèsi, si w poko abone nou envite w fè sa konnya menm yon fason pou w kapab ede chanèl la avanse pou w kapab jwenn tout dènyè enfòmasyon nou pibliye yo. Jan w ap gade nan videyo sa ebyen nou nan èpòt ebyen Toussaint Louverture nan peyi Dayiti nan vil Pòtoprens kote ke yon avyon ki soti nan peyi Kanada ebyen pote jodi a ebyen ansanm materyèl ke leta ayisyen te kòmande ebyen se materyèl militè pou yo kapab konbat ensekirite ou ankò konbat gang ebyen kap fè ravaj nan peyi Dayiti.

Si yo blende, si yo pa blende yo pa anyen. Jan nou konstate a medam mesye se konsa ebyen gwo avyon sa ki soti nan peyi Kanada ebyen li arive nan èpòt ebyen Toussaint Louverture nan peyi Dayiti jodi a kote ke ebyen anpil cha blende ebyen rive sou sòl peyi Dayiti pou yo kapab livre avèk lapolis, avèk lame pou yo kapab wè nan ki mwayen yo kapab ebyen konbat ebyen kesyon banditizm lan, pil gang k ap opere nan peyi a sitou nan zòn metwopolitèn nan, Kanaran, Matisan, Kwadèboukè yon fason pou ke lavi kapab reprann. pou kapab gen transpò a ki rekòmanse nòmalman, kesyon gaz la, pou yo kapab livre nan diferant vil nan peyi a, ebyen pou aktivite yo kapab reprann nòmalman. Sof ke gen anpil kesyon kap poze, eske lapolis ap prive, ebyen gen volonte ou ankò eske gouvènman ap vrèman gen volonte, ebyen pou yo pèmèt ke, ebyen. materyèl sa yo yo kapab sèvi peyi a jan ke yo ta dwe sèvi. Anpil moun estime ke si pa gen volonte, materyèl yo kapab toujou vini, ebyen eh kesyon ensekirite a, kesyon kidnapin nan ebyen eh ap toujou kontinye. E sa ki rete se ke anpil moun ap poze tèt yo, eske se vre ebyen eh ap gen yon entèvansyon militè entènasyonal ki fèt nan peyi Dayiti, swa atravè peyi Kanada, swa atravè peyi Etazini, ou ankò se Loni k ap voye ebyen eh de fòs nan peyi Dayiti, ebyen eh sa rete n ap tann toujou pou nou konnen ki sa ki pral pase. Men an atandan gen de materyèl ebyen eh ki vini pou kapab sèvi lame avèk polis nasyonal pou konbat ensekirite nan peyi a. Ebyen nan menm okazyon sa tou genyen yon jounalis radyo televizyon karayib ki te vreman fache puiske ebyen nan okazyon ke yo tap debake ebyen materyèl sa yo yo te entèdi jounalis ayisyen rantre pou kapab fè foto pou kapab konstate pou kapab wè sa kap pase ebyen nou pral tande reyaksyon jounalis sa ebyen ki di anpil pawòl piman bouk ki se swa kont la polis kont gouvèneman e kont ebyen eh kanadyen yo.
Tout kote nou wè kanadyen koupe tèt yo boule yo. Avyon rive a 12 è 37, a midi 37 li vini. Sa vle di ke kòm se malpwòpte nou ye, yo di nou sa yo vle. Ok, avyon vini a midi 37, men yo di Ayiti a 2 zè. Kounye a, la, Polis Nasyonal Dayiti resevwa lòd nan men Kanada pou okenn jounalis ayisyen pa fè foto. E tandiske, w ap gade anba èpòt la, jounalis kanadyen yo, y ap fè foto nan tout, nan tout avyon k ap, avyon k ap desann nan. Sa vle di, e mwen menm, m kite, m kite Sendomeng m vin Ayiti. Men e pa pou djòb m vin Ayiti. Men s on peyi, m p ap kite l non, men lapolis nasyonal Dayiti, se li k ap kontribye pou kase peyi a. Se lapolis pase avèk Kanada. Kanada di lapolis nasyonal Dayiti, pa kite jounalis ayisyen yo. Sa k fè yo wè nou pa antre? Bon dayè, m ap pran nou, m ap pran nou kesyon. Yo di nou a dezè, pa vre? Avyon fin a douz, a midi trannsenk. Sa fè a 2 zan yo vin pa jwenn anyen. Nou tou, yo tou ap ban nou manti, yo ban nou ekip malpwòpte, men malerezman, e, nou pa gen peyi. Malerezman nèg yo vini avèk zam pou pwoteje, pou pwoteje, pou pwoteje afè yo, men zam yo vin avèk la, pa gen militè k desann, zam yo vin avèk la se zam ke nou te kòmande yo, yo pote ban nou. Ke zam sèlman ou byen pa gen lòt materyèl? Machin sa, machin, aparèy yo, aparèy, anpil aparèy ki vini la, men yo pa vle Ayisyen fè foto, se sèlman Kanadyen yo ki te fè foto yo. Ou te la da a depi kilè? Men kijan ou menm Galvez ou konprann sa? Kijan ou menm ou konprann sa? A men, sa m konprann la se ke a Kanada di Ayisyen pa pou anyen, yo pran pou yon pi malpwòpte, e w ap wè yon seri de chawony santi, vye polisye, gen yon kòmandan sèvis lojistik nan èpòt Nèpòt la, yon granmoun de 70 an, yon malpwòpte, li di m konsa, li pale mal a yon anplwaye. M di ale l vouzan, m fout soti m ke deyò a. Men mwen m te anndan depi a 10 è m te anndan. Ou pa gen non misye? Ou pa gen non endividi a? Non, m pa gen non chawony lan.

Tout kaka yo la. Ale yo vouzan. Nou pa fout gen peyi anko. Nou wè malpwop, malpwopte yo la. Yo la tout chawony yo la. Paske yo vin fè travay papa yo. Men son bagay ki nèvan pou wè pwop ayisyen pa yo. Yo bloke ayisyen yo. Yo di ayisyen yo ou pap rantre andan. Yo fèmen sèvis la e sèvis nou. Wi egzakteman. Men yo elimine nou. Nou pa moun anko. Nou pa moun anko. E ki mesaj Galvez ou tap voye bay leta a? Bon, pa gen leta. Pa gen leta. M ta di ke mwen menm depi. Tout kote nou wè kanadyen koupe tèt yo boule yo se sam ta di mwen menm m pa vle m pa zanmi kanadyen. Ti fin dekouvri ke Canada avek Lèzetazini mete konplo pou yo fonn Ayiti. Kounye a yo.